Jan m te di nou an, Lavalas panike, vagabon yo panike. Lè yo tande ke Michel Martelly pa pè yo, l ap antre. Malgre chantaj, lòbèy y ap fè yo, yo manti. Men letan vin wè kiyès yo ye, vrè vizaj vagabon Lavalas sa yo. Depi katrè yo tiye prezidan Jovenel Moïse. Y ap akize moun ki n'a rien à voir men yo menm ki fè krim nan. John Joël Joseph ki se kavalye polka Jean Bertrand Aristide. Yo fout aretel yo metel nan prizon yo se tout vakabon sa yo wi li te lanse aristid yap vin sou li tou pyè esperans aristid don kato hein vòb yo de li danse yo tou yap vin sou yo step by step poze san nou poze san nou ou konprann alò ke aprè kato fin touye prezidan Pèsonn pa ka fè anyen, pès tout moun pè. Gen yon nèg la k ap pale de revolisyon ki se Guy Philippe. Li vin pè tou li menm, li pa ka goumen, li oblije fè bak a vakabon yo, pè moun yo. Pou yo pa manje l, pou yo pa touye l. Li pè mouri e l ap pale de revolisyon, l konnen marigoso pa sibi. Non. Revolisyon pa pasifik, se ak kout zam li fèt. Alò, dòn nan ap chanje. Lavalas panike lè l tande Michel Martelly ap antre. E si se nèg k ap pale avè yo, ki ka konpòte yo menm jan ak vagabon parèy yo ki ka di yo betiz, ki ka joure yo, ki ka goumen avè yo. Fòk Michel Martelly pa pè, pa kache anba kabann pou kanpe pou goumen avè vagabon sa yo. pou chanje peyi sa pa jwèt non. Kit yo an Ayiti, kit yo Ozetazini, kit yo an Frans, se menm bagay yo ye wi. Fò gen kouraj, fò gen fyèl pou goumen avè yo wi. Pèp la pa kapab ankò. Pèp la pa ka goumen a vakabon sa ankò, pèp la epwize, l fatige. Pèp la bezwen apui, l bezwen fòs, kiyès ki ka ba l fòs sa? Pa gen pèsonn sou teren an la ki ka chanje dòn nan. M ba nou garanti, site non nou vle, site yon non. M pa gen yon non m ka site la. Ot ke Michel Martelly se lantrenè peyi a done nan chanje. Lap brase bil peyi a, lap brase vakabon sot kenbe peyi a an otaj. Ti zo, ti lapui, ti sourit, ti pinèz, ti mayengwen, malfrendeng, Aristide, Pierre Esperance, André Michel, Don Kato, tout ap panike. Nou vle yon bagay ki fèt nan peyi a. Nou pa gen tonm blanchi. Ou pa wè yo asasine doktè la a nan lalue a? Yo asasine l, se krim pwofesyonèl li ye. Se yon krim kòmandite li ye. Ou wè pa gen anyen ki fèt jiskaprezan, yo pa arete vakabon yo? Non sèlman vakabon dirèkteman ki touye l la, ni sa ki afilye Ozetazini tou paske nou deja gen pitit nou. Gon faktè de asirans bay asirans de vi k ap pale la. Men yo jwenn fòs la nan pnh la paske vakabon pran pnh an otaj. Se sa k ap fè krim nan. Krim nan se nan polis la sòti wi. Pès yo gen kontwòl pòtoprens. Se yo gen kontwòl pòtoprens. Yo bay gwo zam fann fò wè l ap vin blende yo pete bal sou li. Pa de fèb, pa de plis ventèn de bal pete l. Yo kraze l. Yo jwenn misye pa jwèt. Son bagay ki a viv wè. Ou konprann? Sa vle di ke met gason sou nou. Pa pè vakabon yo. Si n konn pè makout, n a pè lavalas. Paske lavalas se restan makout li ye. Men si nou pa konn pè makout, nou pa ka pè lamas, nou pa ka pè ti chantaj, grimas, joure non. Lamas ap di yo sa, yo frekan, y awogan, y enpètinan. Se karaktè lavalas la. Li frekan, l awogan, l enpètinan, li menasan. Li vòlè, li kidnapè, l bandi. Ou konprann? Si w pa konpòte w kan bandi, e jiskaske w bandi w legal pou w metrize yo, ou pap rive anyen nan peyi sa a, ou pap ka chanje l. Ayiti pou respire pou w ka vin ladann, il fo ke ou ta gen prè de 6 mwa w ap metrize 500 vakabon chak jou. 500 vakabon chak jou, metrize yo sistematikman. Anvan ou ka respire, ou ka retounen an Ayiti. Nenpòt moun ki retounen Ayiti nan sitiyasyon sa a kounye a la, se sakalakabwèl. Ou fè nenpòt ki biznis, Ou travay pandan 20 tan, pandan 10 zan, pandan 5 an, pandan 3 zan ozetazini ou rive an Ayiti ou fè yon biznis pran kounye a men yon jounen yo kraze l yo boule l pou ou e si se pa vi w ki pase ladann ou. Pa betize a moun pa bay manti sa bay tèt grimas lè w antre lè w antre ayewopò sa l itil ou? Lè w antre sa w pral fè? Ou pral goumen ak vakabon? M dakò la men si w di w pral goumen ou pral nan otèl ou pral nan plaj ou pral nan restoran hein ou pral manje lanbi ou ka pa an Ayiti la.

Si yo pa touye w depi nan ayewopò a, ki w ap fè rantre? Ki garanti ki sekite k genyen? 95 pousan nan polis sa la se vagabon ki pran an otaj, se vòlè, bandi, asasen, kriminèl, zengledo, dilè dwòg, vann zam. Se yo wi ki pran polis an otaj. E se yo wi ki pran primati l an otaj. Yo retire yo chase yo nan prezidans la paske gen 9 vagabon kapite ki te pran palè nasyonal an otaj. Men Albicans yo di non, yo pa gen dwa pran notaj, yo retire vagabon sa yo, yo kite yon sèl vagabon, yon sèl kriminèl ki pran Primati an notaj. Paske pa gen moun, pa gen moun ki pou kanpe, ki pou retire vagabon sa yo. Yo vle ke yo retire Dieferre pou yo mete yon lòt moun ranplase Dieusepe ki k fè yo gen yon tranzisyon ki pap janm fini. Se pou tranzisyon ye. Hein! Pou tranzisyon ye. Ou wè yo pran, yo pran yon vagabòn, yon vagabon, yon ti Alain Denis ki pran dosye kanal la. ki se Woodline Pierre, yo mete l nan bay konstitisyon ki na ryen avwa ak la politik, la konstitisyon, la politik, le dwa. Yo pran l mete l nan prezidan e bay chanjman m pa konnen, m pa di referandòm pou konstitisyon pa fè l, nèg yo blayi ni tit ni kalite. Ou konprann? Yon bagay ki senp wi. Referan, konstitisyon an fèt deja, li prepare deja pou chanjman, se fè referandòm pèp la di wi ou non epi eleksyon eklate, yo pa p fè l, y ap kreye konfizyon. Y ap kreye dezòd, y ap kreye dezòd, kreye ensekirite. Se menm bandi yo k bandi a la. Se yo k kriminèl la la. Ou pral wè youn ap goumen kont lòt, youn ap chire kòl manti. Se chawa y ap fè. Se lòbèy y ap fè. Se demagoji y ap fè. Se divèsyon politik y ap fè. Y ap fè tout moun pè, tout moun menase. Mwen m pa pè vagabon. M gen dwa pa pèdi tan pou m al konfwonte paske m konnen pwoblèm. M konnen pwoblèm lan. E m gen solisyon a pwoblèm lan. Nou menm nou gen yon pakèt solisyon nou pa janm konn pwoblèm lan. Gen yon pakèt moun tout solisyon nou genyen yo pa janm konn pwoblèm lan. Pwoblèm lan pou n konnen idantifye pwoblèm lan, vrè pwoblèm lan. Paske moun ki pwoblèm lan, lajan leta, gaz leta, machin leta, lopital leta, lekòl leta, lopital leta, kay leta nan men l. Tout bagay li byen fèt lè li poze. Se li ki ni pwoblèm nan. Kit se bandi a sapat, bandi a kravat, se pou li, se pou sistèm lan ke lap travay. Men si n pa konnen l, nou pral di pwoblèm lan se edikasyon, se devlopman, se dlo, se kouran, se enèji, se agrikilti. Non, li pa sa. Yap kraze l an fraksyon de segonn. Ou bezwen yon moun ki vin goumen. Si Michel Martelly konn li pa menm goumen a vakabon ap goumen pou ou jan goumen an wi goumen a vakabon seryezman menm jan prezidan Donald Trump te konn ap goumen la pou l kanpe la se konsa pou Michel Martelly goumen goumen li ye tonton si w pa konnen w vin goumen w vin batay la fas a vakabon sa yo pito w chita ozetazini pa vin an ayiti menm Guy Philippe la konnen l vin sou goumen l pè. Li pè lakam ankò, li wè nèg yo twò fò. Nèg yo ap kraze, nèg yo pyeje peyi a. Li gen volonte, e non non. Guy Philippe gen volonte wi. Li gen pèsonalite wi. Men li pè nèg yo, nèg yo fè l twòp menas, yo pè nèg yo. La a, ou gen komisè gouvènman an. Bon, misye pa ka fè anyen. Misye ap fè yon ti rèd pou anba lakay li kounye a pou bandi pa anvayi l sèlman. Li enpuisan, li vin enpuisan. Kòm se komisè gouvènman li ye kounye a la. li tye pouvwa ke genyen an kounye a pou l sekirize vil Nip, vil Nip, depatman Nip la, ki ka enfliyanse ou si se yon sòt de sekirite pou le departeman di Sid, le gran Sid. Men, ofon, ofon menm! Komisè Gonayiv paka fè anyen kriyèl li limite si sik kriz la pèdire kounye a lap epwize ou bezwen fòs ou byen detèminasyon sèl moun ki gen fòs la jounen jodi a si l antre lap bwouye kèt lap vire peyi a tèt anba e sèl Michel Martelly lè se li si l vini tou ou pa pral genyen ni André Michel ni Pierre Espérance ni Aristide ni Don Kato ni tout ti ti kwenn ti lavalas yo ap panike. Se lè sa ou pral wè sa kap fèt nan peyi a. Se sèl Michel Martelly ki ka brouye kat la fas a vagabon sa yo. Osi senp ke sa. Period.